E mizik sa rele fanm, m swete ke m ba yon ti bay la dan. E pa do manager m paske ou a renmen m fè sa, men sa rive yon, yon zanmi mouri nan sa m oblije te fon mizik sou sa. Depi se pou fanm nèg kriyèl, lap mache pran nan tout riyèl. Envesti pou fanm li pi bèl, tout nèg vle madanm yo ret fidèl.

li tap ba fanatik yo tande mizik la nan live epi li te tou pwofite eksplike mizik sa kote sa rive yon zanmi l se sak fè li soti mizik sa tou dabò mwen ap remèsye chak grenn moun ki toujou ap kòmante ki toujou ap pataje videyo nou yo epi pa bliye abone avèk chanèl sa si se premye fwa wap pase sou chèn nan epi kite yon like konsa youtube ap pi byen pozisyone videyo a donk banm kite nou enjoy mizik. Kadilak la ki rele fanm.
Ok E map di sa sa rive sa rive fanm tou ou konn wè yon fanm konn touye yon lòt fanm pou yon nèg men le pli souvan ou toujou jwenn se yon yon gason plis rive touye yon lòt frè l oubyen yon lòt moun parèy li kòmsi pou yon fanm e mesye konsèy mwen pou nou Gen anpil moun, depi fanm nan n ap koze avè l, li di nou li marye o li angaje. Konprann sa. M panse ke lè w ap koze a yon fanm, li di w ke ok li marye oubyen kèlkonk patati patata, respekte sa. Ou ka toujou jwenn yon lòt moun ou renmen, ou ka toujou kòmsi al tray chache yon lòt moun. Paske sa yo konn gen gwo danje ladan yo. Ou konn jwenn yon fanm la epi ou fin renmen avè l, pandan w fin renmen avè l epi. Mari fanm nan tiyo. Ou di mwen ske l te kon moun nan vil moun nan tiyo. E mizik sa rele fanm. M swete ke m ba yon ti bay la dan. E pa do manager m paske ware men m fè sa. Men sa rive yon. Yon zanmi m mouri nan sa m oblije te fon mizik sou sa. Depi se pou fanm nèg kriyèl. Lap mache pran nan tout riyèl. Envesti pou fanm li pi bèl. Tout nèg vle madanm yo ret fidèl.

M pat m pat m pat vle jwe mizik sa kan menm jan manager m pa vle men m t oblije bay yon ti bout ladann paske s on reyalite gen anpil anpil moun anpil sitou anpil jèn m konnen ki tonbe e sitou a Miragwàn sa te rive prezans mwen te gen yon jèn gason ki te renmen avèk yon fanm ke l te genyen sou zòn Aken epi yon bon jou l leve l al dòmi kay fanm nan epi Gen kou nouvèl kouri nan zòn nan yo di misye mouri e gen tèl moun ki tire l. Anpil sa rive devan m anpil m te jis vle ekri yon mizik pou sa. E m pa lè m di mizik fanm nan se m rele mizik la fanm se pa denigre m denigre fanm. Men se petèt m vle montre n reyalite yon ti bout ankò. Mizik la di, Depi se pou fanm nèg kriyèl. Lap mache pran nan tout riyèl Envesti pou fanm li pi bèl Tout nèg vle madanm yo ret fidèl Nèg kounya pa jwe Nèg kounya pa fye Nèg menm fanm ak fanm yo hey Nèg kounya pa play Nèg kounya varye Depi se pou fanm ya prale Gann yo Lajan fanm pouvwa ki domine Gason pran kout ba li oprime.

Nèg la konn gen madanm marye l Lap met bal sou ou pou yon ti fanm deyò Pa bezwen konnen si ou se alye l Depi se pou fanm li lap met san w deyò Lo lo lo Antouka e m renmen nou anpil guys m renmen n anpil so M pat vle jwe mizik sa nan live la paske manager mwen pa vle m jwe mizik nan live ankò Depi mizik la poko sòti l di m pa jwe l men sa tèlman e Atriste mwen, sa tèlman on ti jan fwase m. M te vle lage mizik sa e sitou pou tout moun e fanatik mwen, pou tout moun ki swadizan jèn gason k nan madanm moun oubyen fanm ki petèt ki nan mari moun m pa konnen. Men kanmenm e m pa lage mesaj la pou l choke ou men se jis yon konsèy, yon prevansyon m voye ou fè paske m sonje manman m te konn di yon bagay E menm si yon vòlè ap vòlè 100 jou, y ap kenbe l yon grenn jou kanmenm. Gon jou k pap pou li. Ebyen mesye, gen anpil nèg la ki fè tout djòb pou madanm yo. Gen nèg la, li polisye, l ap redi di nan lari anba solèy cho, l ap fè tout sa w konnen pou l rann madanm ni alèz. Gen nèg la se bouretye l ye, genyen se doktè, gen nèg se tout, yo fè tout djòb. Nèg la met madanm ni dodine lakay li, l ap fè madanm ni bèl, tout sa madanm ni bezwen l ba li l. epi ou vini ou menm ou ale nan afè moun epi petèt ou ka tonbe ou ka viktim de just vle voye mesaj sa pou jèn parèy mwen yo sitou moun kap renmen kap al nan madan moun ou byen nan mari moun so e mwen men wapil malge mbat vin pou m te rete men m jwon ti bout nan mizik sa kanmen manager m mande ekskiz m pa konnen si ke